Atansyon Kiko, kontwole langaj ou pou mwen silvouplè, paske wap pale ak yon jij, kontwole langaj ou pou mwen silvouplè. An avan, wap eksplike m, antanke minè, kisa w t al fè anndan prizon an, kijan w te fè rive antre anndan prizon an. Pèp Ayisyen nou pral kriye. E talè wi jij la map reponn wi men Avan tout jij la m ta renmen poto plent pou fi sa k deyè a la chita kap pede bay sot bouch fi a anpechem pale wi.
Aww m wè vye sant map pede pran la lontan m panse se mèt soyèn kap pede pete sou mwen la wi oh. Gadon pawol mesye. Bon kounya la kisa bagay sa tounen la jij la pa menm ou menm tou lage nan akize m rete. Swadizan m vin la pou m vin defann Kiko, m ap fè byen pou li l pa rekonèt sa. Li lage nan akize m. Men ou menm la tou vye sant anpeche nou travay la, ou tonbe nan akize m. Ou wè se madanm nan ki dèyè achit la k ap pede ouvè lalwèt li pede bay. Al foure yon manch pilon nan bouch li pou l sispann baye nan figi moun. Ou pè madanm sa?
Fi a se grefye li ye wi mèt Sonel. E pa avè m l ap travay se ak leta l ap travay. M pa ka bay fi a lòd non papa. S ak leta l ap travay.
Tale mesye, tale, tale, sispann fè diskisyon tande. M pral mete lòd nan dezòd. Misye pral kraze peyi a. Ey!
Ey! Madanm! Avw m ap pale madanm. Wi ban m poze w ti kesyon madanm. Sa gen yon baye la konsa hein. Ou bay sot bouch ou anpeche moun respire ooh on ti lè gratis Bondye ban nou poun respire ou chita wap pede polye l konsa madame. Gad yon pawol mesye.
Hein banm poze w ti kesyon depi lè w fèt ou pa jwenn manje ooh gade madame wè si w pa sispann baye la wè sant bouch ou ap fèm kite peyi a mal andeyò.
Antouka jij la wè kòman misye frekan, wè kòman misye derespektan jij la. E ou wè, sa se prèv ke m ap tou ba ou pou m pwouve ou ke se misye menm ki touye mò yo ak tout kadav yo. Sa k pase, misye annik fon frekan a mò yo. Mò yo tèlman sezi, yo estomake, yo fè ògèy, yo fè kòlè, yo mouri. Ebyen menm frekansite sa yo tou l al fè a kadav yo epi kadav yo tansyon pran yo, sik pran yo, yo toufe, yo mouri. Sa se prèv ki montre ke se misye menm ki fè krim nan.
Men mèsenè ou pa santi w raz avèk bagay sijè bagay touye mò touye kadav sa mèsenè ou pa santi w raz ou chita la w pede didi nèg la fon bagay ki pa gen sans mèsenè nou poze w kesyon genlè fou oh non m oblije mande w èske se fou w fou oubyen se lage w lage nan fimen siman m pa konprann ou menm non mèt sonèl.
Oh kòmandan sak tonbe menm ou gentan fè kèm kontan la e sak pase menm ti avoka 3 pou 5 lan vin chèchèm tjou he man vin chèche ki bo sa papa chak jou m vin jou konsa lèm bwè rive poum ka kite pòch Paske w konn yon paske yon komisè m ye, misye yon doktè tou. Donk, lè mwen rive pou m kite pòs pou m al lopitay mwen pou m al bay pasyan m yo swen. An di m la, an di m la, an di m la ti kòmandan pwa a, kòmsi ou se doktè tou? Wi jan tande ya m son gwo ti doktè m te etidye ya doktoloji kote w wè m ya m fè tout bagay m akouche fanm ansent m fè tès pou yo m geri moun pou tout maladi a pa gen anyen m pa fè nan doktoloji sa menm. Kòmsi Ayiti yo ap viv tjou tout bagay posib m pa twò etone pou sa non Dan m pa twò etone pou sa non Badman Yeah man Sof ke moun k al pran swen nan mò man yo manke w gwo moso nan sèvo yo man Epi tou tjou sa pa gade m non Dan sa pa gade m non tjou avan tou ap vire do w pou kite m la pou kò m man. Oh bon sa w gen la ti tòg la Ou genyen pè Ou pa bezwen pè non Map byen kadnase tout pòt yo Vòlè pap pase pou l vin vòlè anyen ou gen la Epi tou kisa w posede tou pou vòlè ta vin vòlè Chofte Yeshua, ou ka chanje gwo djoum kap wouye sou tèt pijon an vè minui, epi tou ka tande timoun kap choute kòd, men ou pa bezwen pè non, son bagay ki natirèl. Mezanmi sa banm kenbe pou li la tjou oh alye la man ah alye la bad man leswa vè minwi map tande doum kap woule sou do prizon map tande timoun kap sote kòd rete Apa e kay anbaka misye vin fèmen m la tjou ou genlè ap ou genlè pran sou ap vin bay djab manje m ladan fè vit mete m deyò tande man ou genlè pa tande sa m di w lan byen tjou m di w met papa w deyò man m ap vin bay djab manje m la nan dan. Men monchè sa gen yon pnyen konsa dekem tjou pou pa enkyete w son bagay ki natirèl ou pa tchanje byen nan zòrèy m di son bagay ki natirèl.
Antouka jij la, mwen menm m pa ka ret chita la twòp non men ba se pa lekòl m ye, m nan vakans e m poko menm kòmanse jwi vakans mwen menm. M bezwen al lakay mwen. Pou m kapab al retire inifòm sou mwen pou m al pran ti plezi vakans mwen. Bagay la pral grav. Men talè Kiko, sa w pèmèt ou di la a, m te voye w lakay ou? M sot chèche w nan prizon pou m vin libere w devan jij, devan lalwa, devan lepakè. Ou poko menm peye m menm. Epi kounya la a, ou te gentan bezwen al lakay ou. Ki bo sa? Toutotan w pa peye m, de ki anndan prizon an ou pral fèmen bòs? Fò w peye m wi. E m poko menm fè pri a avè w menm. Pèp ayisyen nou pral kriye. Woy!
Ki bagay peye sa met sou ne l? Heheyy! M pa gen lajan pou m peye, m pa gen lajan pou m peye, m pa gen lajan pou m peye dèt mwen yo peye deja. Hentchee! Woy! Jij la, m p ap ka rete non. Madanm sa kap pede baye dèyè a Wouyy Fò m degaje m pou m eksplike w sa m ap eksplike w lan vit jij pou m al lakay mwen paske mwen menm lan Atilay sa m pap aksepte pou move sant sa vin fè m pwatrinen. Ohh
Ok degaje w Kiko eksplike m kijan w te fè menm antre nan prizon.
Ok jij la, banm eksplike w pi byen, paske m te rive nan wout, banm eseye kole bout ak bout pou m kontinye istwa a pou ou. Ebyen, lè m fin wè tonton, m eksplike kijan bagay lan ye, kounye a m vin pa gen kote pou m dòmi. Kounye a la sa ke m fè? Nan sèlman jij la, wè fi a kontinye bay dèyè m nan, bagay sa ap fè m pete kouri m ale m pa ka reziste ankò non jij la. Kounye a la m di tonton m, m ap dòmi ansanm avèk li nan selil la paske e sèl li menm epi te gen 2 kabann. Byenke tonton m fè fòkè ansanm avèk mwen, li dòmi sou toulede kabann yo an menm tan, mwen l fè m dòmi atè men sa pa t enpòtan paske se dòmi an k te nesesè pou mwen. Pou m antre anndan selil sa a, m pa kache di w, kòman, e, e, e, e, jij, kòman ankò jan w rele a? M fòse pase anba fè a, m redi, m redi, m redi, menm yon ti kout men tonton m pa ban mwen. Avan m resi antre sa ti koulout mwen kole. Sa w di m la a?
Ooh!
Ok, ok, ok. Men dim non kiko poukisa ou te vle antre nan selil lan pou al domi avek tonton poukisa ou pat al lakay ou hein kiko kote manmanw. M pap viv avèk manman m non jij la, se avèk tonton m nan map viv sak nan prizon an. Rezon k fè ke m pat al dòmi lakay lan se ke ti fi sa ki di se li kazèk li an e li menm kal pran kay tonton m nan an otaj. Lè m te sot lekòl m vini pou m al antre pou m retire inifòm sou mwen jij la. Li di m mete m deyò epi gen pi li kay isi a ankò. E si l ap ban m yon ti aksè ak kay la, e sèl twalèt la l ap ban m pou m viv, pou m dòmi, pou m leve, pou m fè tout afè m. Li pa ban m aksè pou m antre anndan kay la non. Kounye a se rezon sa k fè m t al wè tonton m. Kounye a la m pa gen kote pou m dòmi. Kounye a la. M tou, m tou al jwenn tonton m nan pou n dòmi nan selil la. Ou wè jan bagay la tris? Ki sa w ka fè pou mwen jij la nan ka sa paske menm si w ta di m mèt al lakay men bon kounya la ki sa m pral fè? Ti fi a pa vle m antre. Menm anba ti tou rego yo m ta fè yon ti dòmi bon rat fin pran tout plas ki te genyen yo m pap jwenn okenn plas. Gadon pawòl mesye.
Mèt Sonèl banm fon ti pale avèk ou kounya antanke yon granmoun. Gade kijan yon timoun an difikilte. Menm lakay li, li pa ka antre pou l al dòmi. Gade ki sitiyasyon k prezante k fè l al fèmen nan prizon l pa menm te ka soti. Kounya la ou menm ou vin swadizan mennen l nan pakè pou w vin defann li, epi se afè pòch ou vin regle, se afè enterè pa w ou vin defann Mèt Sonèl. Ou konnen se ou menm kounya k merite prizon Mèt Sonèl. Epi pi mal la w ap di ti nèg lan se pou l peye w, si l pa peye w li p ap fè wan pòt.
Bon kot sa gadem jij la ou pa wè brase map brase e kòb m bezwen fè ou pa wè sa jij la nan vi sa moun pa vin defann enterè moun vre non jij si yon moun ou pa kale je w pou defann enterè pa w defann enterè pèsonèl ou an ou panse gen moun ki vin defann moun vre jij la m renmen brase map brase lajan m bezwen yon vakans atè moun moun bezwen bagay pou yo fonksyone jij la sa w te vle pou m te fè menm hein sa w te vle m te fè. Mèt Sonel fè rapid, prezante m pyès ou ki idantifye w kòm yon avoka. Sinon, m ap fè mete w nan prizon pou chalatan.
Ah monchè bèl ti jij mwen kalme w monchè ou pa ka ap fè tansyon konsa kalme w monchè ou di m pou m prezante w pyès m pa mekanisyen non jij la. M pa ka ap prezante w pyès, kounye a w pral mande m prezante w zouti avoka m tou. Bwat zouti avoka m, se pou di m pou m prezante w diplòm mwen. Mwen menm mwen s on avoka ki lisanse, se pou mande m pou lisans mwen.
An, e pa manti vre non. Ou resi di yon bon pawòl depi lè m ap tande w mèt Sonel. Ebyen prezante m lisans la non ki pwouve m kap pwouve m ke w se avoka. Prezante m li.
Ok jij an pa gen danje. Pyès lan pa sou mwen la non, li nan machin mwen an deyò a. Map annik soti m pral pran l epi map tounen touswit pou m vin prezante w li tande jij lan. M di eh.
Ok pa gen danje.
Wi, mesye le jij a pa kite mèt Sonèl ale. An, daprè ou li pral chèche pyès ba ou vre? E mèt Sonèl sa ou wè la ou pa konnen nan de jij la? Misye bon sou ou wi. Kote ou pral wè mèt Sonèl ankò? Olye pou detou fè mari nèg la fèmen l nan gadavou. Ou byen al fè fèmen l nan prizon pou libere tonton mou kite l ale Ou poko konn mèt sonèl Ou poko konn mèt sonèl Ou poko konn mèt sonèl Men sonèl sa w wè la e konnen w pa konnen l tande jij la.
Ebyen ki konn eseye bliye misye Se sitiyasyon paw lan ki fè m tris M pran lapèn pou ou m vle panche sou li Kiko Kounya la kisa kisa k ap fèt menm Kisa w vle kisa w vle m fè pou ou Kiko Paske mwen angaje la. Bagay la pral grav. Aa kisam ta renmen pou fè pou mwen Enben jij lan pa gen anpil bagay pou ta fè pou mwen non de twa ti bagay sèlman depi w ta fè yo mwen map santim ewe map santim ewe nan lavim premyèman m ta renmen pou voye de twa bim skwat avèk boy pou yal dechouke jèn fanm sa k pran kay tontonm nan an otaj lan. E dezyèmman m ta renmen pou libere Toto m paske m wè l pa fè anyen pase sa ki merite kondanesyon. E answit m ta renmen pou pran m tankou pitit gason pou mete m lakay ou pou m ka byen manje paske lakay la Toto m ap pede ban m yon seri de rejim ti pa nou. Bagay sa yo toumante lespri m. E aprè m ta renmen pou byen jere m tankou pitit gason pou achte machin pou mwen tankou ranyanya pou ban m kòb epi m ta renmen reviv tout rès lavi m lakay ou paske w se yon nèg ki gen anpil kòb. Lakay ou sanble kote lèt ak myèl ap koule.
Enben kiko dezole wi frèm. Dezole pitit gasonm paske lakay mwen pa gen òfelina.